Moun ki gen tps, si w ap renouvle kat travay anba tps ou a, fen ekstansyon otomatik sa a ke DHS anonse a, li pa pou ou. M pa konn si n konprann. Donk sa vle di si w gen yon kat travay w ap renouvle anba tps, mezi yo anonse a pa pou ou. Sa vle di ou ka toujou renouvle kat travay ou anba tps. E yo di l klè. Ok donk moun tps nou nou bon jiska prezan se plis moun a. Yo mete fen sa vle di yo kanpe nan kesyon bay moun oubyen migran ki te gon kat travay deja ki vle renouvle l Genyen de kategori de migran renouvèlman kat travay yo otomatik. Uscis di yap kanpe bagay sa. Men yap kanpel paske yo estime gen de moun ki konn gen kat travay kap renouvlel, moun nan jis renouvle kat travay la, San otorite federal yo pa menm al gade èske moun sa toujou elijib ou di mwens èske moun sa pa gen yon bagay ke l fè, swa yon krim li komèt eksetera, swa l gen yon vyolasyon lalwa, oubyen gen yon bagay moun nan fè ki anfrenn lwa imigrasyon Ozetazini. Nan sans sa, uscis anonse ke. Yo kanpe sou kesyon renouvle kat travay otomatik pa zavan ke yo fè sa yo rele yon vetting, sa vle di mennen ankèt avan menm ke yo renouvle yon kat travay pou ou. Sa nou dwe konnen nan nouvèl sa a, se pa di yo di yo pap renouvle kat travay ankò, ou di mwens, yo kanpe definitivman renouvèlman kat travay pou yon seri de etranje. Yo di ke yo konstate nan sistèm nan genyen de migran ki genyen de demand de renouvèlman kat travay ke ansyen administrasyon te pèmèt ke yo tou otomatikman renouvle Selon sa administrasyon Trump lan di, pa gen ankenn vetting, pa gen ankenn ankèt ki fèt sou moun sa yo. Donk, administrasyon ki la di, yo ap fèl konsa ankò. Da yo di, kesyon ou gon kat, an di pa egzanp, an moun ki gen azil, di gon kat travay sou azil ki pral ekspire, mwen kwen se 5 ou 6 mwa avan, Ou voye demand renouvèlman an. Prensip avan an se te, pandan w mande renouvèlman an, sistèm nan tou pèmèt ou gen yon pwolonjman otomatik oubyen yon ekstansyon otomatik. Administrasyon sa a di li kanpe sou ekstansyon otomatik sa a. An, ti bemòl ke moun k ap bay nouvèl sa yo pa. Plis ekstansyon an kanpe, men yo kanpe ekstansyon yo devan pou yo fè vetting. Sa vle di, ou p ap mande yon renouvèlman yon kat travay epi yo jis renouvle l pou ou. Fò yo mennen ankèt pou yo wè èske ou toujou elijib oubyen gen dwa pou gen yon kat travay sou teritwa ameriken paske selon sa, Responsab Depatman Sekirite Enteryè la Kristi Noem fè konnen genyen 2 moun ki renouvle kat travay yo ki pat dwe genyen renouvèlman kat travay paske yo wè genyen 2 moun ki fè 2 bagay dwòl nan peyi a men le fèt ke ekstansyon an otomatik yo benefisye de li donk yo di yap koupe bagay sa mennan yap koupe l pou yo ka mennen ankèt anvan yo renouvle kat travay ou a. M pa konn si nou konprann. Donk yo kanpe ekstansyon, e, e kòm si son, son moun ki gon kay, konn gen dezòd nan kay la, epi l deside l di, ok, gon bagay m ap chache anndan m pa ka wè, m mande pou tout moun kite kay la, annatandan ke m al gade nan tout kwen kay la pou m wè èske m jwenn sa m bezwen an. Ou di mwens, gon bagay yo vòlè nan kay la, yo di tout moun ki te nan kay la soti, m pral mennen ankèt pou m konnen kiyès nan nou ki pran l. Men sa pa vle di ke yo p ap kite moun yo rerantre ankò. Donk, apre ankèt, moun yo ap retounen antre ankò. M pa konn si n konprann egzanp ke m pran an. Se pratikman konsa ke administrasyon an pral fè l, e se sa yo anonse. Mèt nan konnen, lè y ap ekri kominike yo depi nan tèt la yo mete enfòmasyon kle a. Sa vle di yo kanpe sou ekstansyon otomatik oubyen kanpe sou renouvèlman otomatik kat travay pou sèten kategori. Pakont anndan tèks la yo eksplike ke yo pral fè vetting paske yo estime gen de moun ki jwenn renouvèlman kat ki pat dwe. Menan sa nou bezwen konnen nan nouvèl sa se ke. Kanpe yo kanpe renouvèlman otomatik lan, li pa konsène tout moun. E yo presize l byen nan nòt la. Kategori pa egzanp moun ki gen kat travay ki lye a tps son eksepsyon pa rapò avèk règ sa. Sa vle di sou gon kat travay. ke w ap renouvle anba stati tps, se yon eksepsyon li. Sa vle di, moun ki gen tps, si w ap renouvle kat travay anba tps ou a, fen ekstansyon otomatik sa a ke DHS anonse a, li pa pou ou. M pa konn si n konprann. Donk sa vle di, si w gen yon kat travay w ap renouvle anba tps, Mezi yo anonse a pa pou ou. Sa vle di ou ka toujou renouvle kat travay ou anba tps. E yo di l klè. Ok? Donk, moun tps, nou bon jiskaprezan. Se plis moun azil, pa egzanp, sou gon azil ki pending, e pou gen tan gon kat travay 5 an, kat travay sa pral ekspire, Lontan, lè w voye renouvèlman an, pandan renouvèlman an kou, administrasyon Biden nan te pèmèt ke pou moun pa pèdi travay, etc. Yo di ke kat kat la li tou extend otomatik. Donk administrasyon sa a kanpe l. Mentenan, ki sa ki dèyè tèt administrasyon an, m pa konnen. Èske se paske yo gen de moun ke yo konnen ke yo pral bloke, eksetera. Èske gen de moun, pa egzanp, mwen m ap gade Christine Noam, direktris DHS la, k ap di ke gen de moun k ap travay nan peyi a la, yo pa dwe ou byen, yo pa elijib pou yo de gen kat travay pou ap travay la. Se sa yo pral fè. Sa e di, ou ka gen kat travay la la a, pou yo menm ou pa t dwe genyen l. Se poutèt sa, pou w renouvle l, yo vle fò y al mennen ankèt pou w renouvle l, pou sèten kategori. Se sa fè, fò m presize sa, pou sèten kategori. Tps pa ladan l. Ou ka renouvle kat travay ou otomatik. ATPS. Men lòt kategori tankou azil, yo di fò yo mennen ti ankèt sou sa. N ap raple ke tout enfòmasyon m ap ba nou la a, yo sou sit uscis, yo sou sit DHS. Mwen pote l pou nou nan lide pou m enfòme nou e konnen ki desizyon pou nou pran. Donk mwen pa yon avoka, m pa bay konsèy legal, mwen jis pataje enfòmasyon sa yo pou nou kapab okouran. Donk, m te vle ke nou nou klè sou li, pa gen ekstansyon otomatik kat travay pou yon seri kategori, yo pran mezi sa pou kapab mennen ankèt avan yo renouvle kat ou. Mezi sa, li pa konsène moun tps, yo fè yon egzanpsyon pou moun sa yo. Donk sa vle di gen yon ta ka di yon ti men leve pou moun tps. Men lòt kategori yo renouvèlman kat travay otomatik la li pratikman kanpe. N ap di ke mezi yo sa li Li rantre an aplikasyon depi 30 oktòb. Mètnan m pa konnen si gen moun ki anba live la la ki ta ka petèt pataje avè m kèk eksperyans. Èske nou konnen gen de moun ki renouvle otomatikman anba azil pa egzanp? Tps li pa nouvèl. Donk jan m di nou an tps pa konsène. Donk kòman sa ye? On moun ou konnen ou menm pataje avèk nou anba live la. EDHS presize ke nouvèl règ sa yo ke yo vin avè l la, li pa afekte moun ki te deja gen kat yo pwolonje otomatikman avan 30 oktòb. Pa konn si n konprann. Donk sa vle di, si kat travay ou te gentan renouvle avan 30, 30 oktòb ki se dat ke y ap kòmanse aplike l la, ou pa ladan l. Sa vle di, kat ou gentan renouvle avan 30 oktòb, ou bon. Men depi w nan kategori m sot di yo la, apre 30 oktòb, anvan yo renouvle kat travay ou, y ap oblije fè vetting sou ou pou konnen èske w merite kat sa a. Pawòl Imigrasyon se enfòmasyon kredib, fyab, san voye monte. Pawòl Imigrasyon, se enfòmasyon kredib, fyab, san voryen monte. Pawòl Imigrasyon, se enfòmasyon kredib, fyab, san voryen monte.
Mèsi a tout moun kap fè emisyon ansanm avèm kap kòmante m renmen sa hein lè moun yo non sèlman ap pataje des expériences men tou ap bay ide ap kòmante ap poze kesyon m renmen sa depi li fèt de manyè sèn san okenn emosyon m konnen se se moun kiltive. majoritèman ki anba live mwen, ou kapab toujou jwenn 2 lòt moun ki vin regle lòt koze pa yo, men majorite moun kap swiv emisyon sa, se toujou 2 moun non sèlman ki konn dosye sa yo, men kap swiv e ki renmen poze kesyon avan menm ke yo kòmante. Felisitasyon a tout moun ki ap patisipe avèk nou, m renmen sa, e sak fèm toujou Make sure ke mwen genyen live la devanm konsa m kapab wè kòmantè yo. E konsa tou, si map fè emisyon an gen yon bagay ki pa pase byen, son an pa soti, tou sa, humm, si gon bagay m di, gon lapsus ke m fè, gon chif ke m mal bay, gon mo, gon tèm m pa byen di, yon moun anba live la ka di, Luckson e pa sa non, men sa l ye, m renmen kritik konstriktiv, ou konprann? Donk si gon moun anba live la ki gon bagay li ka ajoute nou ka edem fè emisyon an tou ok depi li fèt dan le respè m pa gen pwoblèm m renmen lè lè followè yo ap reyaji anba pòs la defwa m konn ap fè des emisyon yon kòmantè yon moun fè se apati de kòmantè li a ki fèl raplem yon aspè nan menm sa map devlope a. Gon kòmantè yon moun gen dwa fè, se li menm ki redrese m nan enfòmasyon ke m ap bay la. Gon kòmantè yon moun kapab fè tou, li ka deranje tout sa w ap di a. Paske w rete fokis, w ap gade, epi n ap rete atansyon avèk kòmantè moun nan epi ou dezakse, ou dekontwole nan sa w t ap di a. Se poutèt sa li yon ti kras difisil pou fè egzèsis sa a, pou w ap gade. ekran kòmantè la epi pou rete fokis sou tèks ki devan w lan. Alò pa bliye, mwen menm m fè emisyon m nan aprè plizyè zè de preparasyon. Alò, pou moun ki petèt fenk branche, sa son edisyon de nouvèl. M te vle l konsa. Kòm se m rasanble tout enfòmasyon sou imigrasyon epi m pote yo ba nou. Donk gon preparasyon ke m fè. Donk sa vle di lè m ap pale la, lè nou wè m ap pede voye je m la, alò fò m di nou ke, telepromptè m m gen pou m fikse la. Pwochènman n ap wè tèt mwen dwat. M tou ba nou teknik lan si nou pa t konnen. Donk m gen ekran laptop mwen la ki gen tout done yo. Donk sa vle di m pa enpwovize sa m ap di yo. Donk mwen gen pou m fokis nan tèks mwen an. Men tou, m gen pou m teni kont de de kritik, de kòmantè, de ajou ke n ap fè, de lòt pwen ki gen pou wè avèk dosye m ap pale a. M renmen sa. Sa sa pèmèt mwen avanse pi byen. Pa egzanp, wè la gen anpil moun la k ap Gen plizyè moun ki di Luckson fon ti pale de Footstemp. Bon, Footstemp pa imigrasyon vrèman, men li gen anpil imigran ke l touche. M di kèt, tèlman gen moun ki pale de Footstemp sa, m genlè fò m fon ti, fò m fon ti pale sou li, menm lè se pa, se pa anpil. Donk, se yon fason pou m di n ke Se nou ki fè emisyon an avèm e m renmen lè gen kòmantè ki konstriktiv. Donk n ap salye tout moun ki toujou kòmante pozitivman. M ap salye tou moun ki souvan fè kòmantè pou eseye redrese de bagay ke m di swa nan de pòs. M toujou sajman rantre anba pòs yo pou m di, o mèsi anpil m wè sa w di a wi. Men lè yon moun ap fè de kritik destriktiv, se swa m pa reponn oubyen m bloke l, ou konprann? Yeah. Men apre sa, m toujou wè tout kòmantè yo, m wè tout kritik yo. Sa pou m pran yo m pran, sa pou m inyore m inyore, sa pou m bloke m bloke. Donk se lavi. Men m pa vreman pral e. kenbe focus mwen sou moun kap voye enèji negatif ou konprann m pa vrèman bezwen sa mèsi a tout moun kap voye enèji pozitif e se gras a nou ki fè mwen sa m ye jodi a. Nou pral pale de dosye. Mòd oubyen metòd de pèyman ke uscis fè konnen ke yo chanje dezòmè depi 28 oktòb. Lontan gen de aplikasyon ke w konn voye, aplikasyon fizik yo, sa vle di lè w voye ann di yon azil, fizikman, eksetera, eksetera, gen de lòt dosye ke w voye, ou enprime l ou voye l ale, lè w ap voye l ale ou konn voye l avèk sa yo rele yon money order, sa vle di s on kòb ou pran ou mete l sou fòm chèk, gen yon kote espesifik moun ki Etazini konn sa, ou kapab voye l bay uscis epi uscis kapab touche kòb li a. Ebyen. Sa fè kèk tan yo te anonse l, ebyen li ofisyèl nan yon nòt yo mete deyò uscis raple tout moun kap voye yon aplikasyon ke yo pap resevwa pèyman atravè money order ankò. Sa vle di yap retire afè papye, bagay yo ap modernize. Jan m sot di a, apati 28 oktòb ki sot pase a, tout frè uscis yo dwe peye atravè yon tranzaksyon ki fèt sou yon kont bank amerikèn, e moun sa a lè l ap fè tranzaksyon sa a fò l itilize yon fòm ki rele G-1650, G-1650, oubyen si w ap voye l sou yon kat kredi oubyen kat debi, Wap itilize yon fòm ki se G 14 50 G 14 50. Nan fòm sa, uscis di fòk ou mete tout enfòmasyon bank ou, ki nòmal, pase si w pa mete l, kòman yo pral fè pran kòb la? Ou di mwens, wap mete enfòmasyon kat ou a, kredi oubyen debi, epi wap voye l ba yo. Yo menm, par la suite, ap genyen pou touche kòb sa. Donk, moun ki Etazini, moun ki Ayiti tou ki konn abitye fè tip de tranzaksyon sa yo konnen lè w ap bay yon moun yon kòb, enfòmasyon bank lan oubyen kat la, se ekri w ap ekri l, fò w mete nimewo kat la, dat dekspirasyon kat la, epi fò w mete security code la, kòd sekirite a, e se kòd sekirite a k ap pèmèt. ke moun oubyen enstitisyon sa ke w ap deal avè l la kapab touche kòb la. Donk uscis di se konsa pou w fè l. Donk sèvis imigrasyon amerikèn di si yon moun ap voye yon aplikasyon apre menm, jodi a la nou 3 novanm, si w ap voye yon aplikasyon epi w pa itilize nouvèl metòd pèyman sa, sa ka fè yo rejte demand ou fè a. Uscis fè konnen yo fè chanjman sa a nan lide pou kapab diminye risk fwod, pou yo pa pèdi pèyman, epi pou evite vòl. A ve di genyen de moun ki konn voye de money order, ou tande l pa rive, dis and that, donk Usa di li retire kòl nan bagay sa, li fè l elektwonik, menm jan wap k achte aplikasyon ke wap fil la, yo tou voye yon fòm si wap peye nan bank. G1650, G1650, si wap peye kat de kredi oubyen debi se G1450, G1450. Sa di ou tou ranpli fòm sa ke yo ba ou a, ou met enfòmasyon bank ou, ou tou voye la aplikasyon. Si ou pa voye l konsa, y ap rejte. Yo tou di l klè, nouvèl metòd sa a depi se fizik w ap voye yon aplikasyon ale, ou pa ka voye money order ankò depi 28 oktòb. E se dat sa a yo te di yo kòmanse aplike l. Aplikasyon epi w atache l avèk fòm pèyman an. M sot bay 2 sa yo, si se bank, si se kat kredi ou debi. Men n ap presize tou ke pèyman anpil nan aplikasyon imigrasyon yo te deja konn ap fèt elektwonikman atravè kont uscis la. Pa egzanp, si yon moun ap voye yon kat travay, li ka fè l sou Kont uscis la epi li peye sou kat li. Si l ap voye yon ti pyès, eksetera, eksetera. Donk gen plizyè lòt aplikasyon ki te deja elektwonik. Men uscis ap pale la de lòt aplikasyon ke yo, ke migran konn voye fizik. Avèk money order, yo di dezòmè afè money order a, bagay papye sa yo pa bezwen l ankò. Y ap modènize, y ap, y ap, y ap fè bagay la pi, pi, pi secure. pi sef, yon fason jan m sot di a pou diminye risk fwod, pou yo pa pèdi pèyman, epi pou yo evite vòl.
Pawòl Imigrasyon, se enfòmasyon kredib, fyab, san voye monte. Pawòl Imigrasyon, se enfòmasyon kredib, fyab, san voye monte. Pawòl Imigrasyon, se enfòmasyon kredib, fyab, san voye monte. Pawòl Imigrasyon, se enfòmasyon kredib, fyab, san voye monte.
Nou pratikman rive nan dènye liy dwat emisyon Pawòl Imigrasyon. Dènye pwen ke nou pral wè avèk nou aswè a, se yon bagay ki gen pou wè avèk relijyon Alò, pa relijyon non, se pwotestasyon e imigrasyon. Alò, mwen di relijyon, se paske genyen yon mouvman pwotestasyon ki te fèt resamman devan yon sant detansyon ICE, para la suit, ta pral vin genyen yon gwoup de relijyon ki te fè yon jounen de priyè devan yon sant ice pou dabò yo priye pou imigran ki anndan yo, yo di yo swete ke moun yo kapab rejwenn fanmi yo, men tou pou yo mande otorite yo, responsab ice yo pou amelyore kondisyon de tretman yo nan sant yo. Daprè sa NBC 6 South Florida rapòte genyen plizyè dizèn sitwayen ki manifeste dimanch pase a devan yon sant detansyon ice nan Florid pou pwoteste kont operasyon ajan federal yo sou teren an epi move kondisyon migran yo ap viv anndan prizon yo. Rasanbleman sa a li te fèt devan Broward Transitional Center ki nan rejyon Broward. Moun ki nan eta Florid ki nan Fort Lauderdale konn Broward trè byen. Donk se devan sant sa a ke manifestasyon sa a te fèt dimanch. Manifestan yo di sa k ap pase nan sant yo pa nòmal e yo mande pou genyen amelyorasyon ki ki pote. Moun sa yo, dapre sa NBC 6 South Florida rapòte, yo te soti plizyè kote e yo reyini anba yon estrikti ki rele Disappeared in America Weekend of Action. Donk se gwoup sa a ki te fè Mobilizasyon sa a devan sant lan pou denonse oubyen pwoteste kont operasyon ice yo, men tou denonse jan migran yo yo menm y ap evolye nan sant yo. Yo di ke li enpòtan pou moun yo jwenn bon tretman menm si ke yo nan prizon, men tou li enpòtan pou ajan ice yo nan operasyon yo sou teren an, yo pa vyole dwa moun yo lè yo ap. Lè wap arete yo. Moun sa yo ki tap manifeste yo menm ale pi lwen, yo di gen de moun ki malad anndan sant yo, ki pa ka jwenn swen. Yo menm ilistre ka sa avèk yon migran ki li menm ansent. Yo di ke lopital la te ekri sant lan, alò lopital dam nan konn ap swiv te ekri sant detansyon an pou mande pou libere fi a epi pou li kapab al fè tout swivi medikal yo. Yo di ke jiska prezan pa genyen ankenn swivi ki fèt. Nan lèt ka jwenn responsab yo nan sant lan, migran an di li bezwen èd paske l pa konnen ki sa pou l fè. NBC 6 di yo te kontakte ICE pou te jwenn yon repons pa rapò avèk manifestasyon sa k tap egzije yon seri de bagay. Yo euh, pa jwenn ankenn repons. Donk, manifestan sa yo te vle dabò pou pwoteste kont operasyon ice yo, men tou pou denonse nan kondisyon ke migran yo yo menm yo ap evolye. Donk se manifestasyon sou manifestasyon, Chicago paralèlman tansyon an toujou byen wo, otorite federal yo toujou atè a, ajan yo kontinye ap mennen operasyon, Bradfè ant otorite lokal e otorite federal yo yo kontinye. Kesyon pwomès ke prezidan li menm li te fè pou l depòte yon maksimòm de migran san papye. Piske gen anpil stet ki deside kanpe an kwa devan prezidan an. E menm gen de stet ki di ajan ice pa ka rantre vin pran migran konsa. Gen de eli ki menm ap mache nan de zòn pou di moun yo pa sòti paske gen operasyon. Se pratikman yon gwo batay ki genyen atè a. E paralèlman, administrasyon an lanse l nan yon gè de chif pou eseye atenn sa l vle atenn nan, asavwa, depòte plis pase on milyon moun pou premye ane prezidan sou pouvwa a. Donk, eske administrasyon ap rive atenn objektif sa? Il n'est que d'attendre. Men yo di ke at lis, yo ta vle rive a pli de 600 mil pou ane a, mete sou lòt migran ki deside depòte tèt yo pou kont yo. Yo deja fon pwojeksyon Yo di ke si sa ale jan l prale a, ant moun yo depòte a men pa yo a moun ki depòte tèt yo pou kont yo, yo kapab depase pli de 1 milyon de imigran ki swa yo depòte oubyen ki kite peyi a pou kont yo. Donk vwala se la nou mete.